Mwen menm son kesyon lontan m sou rechèch m tap fè sou Pravis entènasyonal. Ahan.
Kote ke m te wè e gouvènman k pase yo menm gouvènman Martelly a kote ke nèg yo pataje tè a. Kote ke gon gwoup fanmiy ki di Ayiti vann avèk tout moun ki ladan l. Ok. Sètadi tè a pa pou nou. M pa vle w pèdi, m pa vle w, banm reponn sa, m pa vle w kontinye pèdi enèji w. Paske m santi w deyò. Banm klarife sa pou ou. Pravis Entènasyonal se yon kòporasyon. Yon kòporasyon ki sèlman vityèl. Ki mache se, se, bon mèsi koko kòman sa ye la? Ou pa konn wè anvan yon vòlè antre lakay ou, vòlè a vini frape, li tcheke pou wè si pòt la lòk anvan? Anvan volè, volè bèf ou, i gade ak ki kòd ou mare l, pa vre? Pravis se yon ansanm de kòporasyon, biznis ki gen enterè nan resous natirèl peyi, ki ale epi yo rantre nenpòt peyi sou lis yo, epi yo fè yon atik soti sou li,

Yo pa ka pwodui anyen k siye ki tanjib. M ap al ba w yon bagay la si w pa t konnen. Pa ka gen okenn trete ni akò ki siyen antre Ayiti e Etazini ò kenpòt koporasyon ki gen Ozetazini san Kongrè pa ratifye l. Tout sa w di la, 2020 m fè 2 mwa fè rechèch. Lè m vin wè se yon gwoup scammer. Se yon gwoup scam. Nèg sa, pa gen anyen. Se menm jan yo di w ke La Navas li gon rèn son wayòm yap tèste pou wè repons si nou pa di anyen vye dokiman sa yo fè la 15 25 an de cela yap al ese antre yo nan sak rele achiv kounye la pou yo pou yo menm jan tankou nèg yo kap vòlè tè an ayiti an yo fon papye tè yo gen notè yo yo gen apantè yo gen jij yo pa vre sa pa vle di papye a legal 10 an 15 an de cela si pa gon moun ki di anyen Yo nik ale nan DGI, yo anrejistre tè papye tè sa, paske pat gen moun ki ret zanre nan 15 an. Bon ki pa moun kap pale? Bon ki pa moun? Pa gen youn nan tout akò m jwenn, plis ke 180 akò. M poko janm jwenn yon akò ke Ayiti siyen ki gen pou rapò avè bay tè, avè bay anyen. Sèl bagay nou te ka di ki akò ki otorize Ameriken pou w ka jwenn tè ozeta an Ayiti, se Konstitisyon 87 la ki se Konstitisyon 1929 lan. Ok. Sa vle di, se sèl dokiman ki otorize a Etazini pou yo ka posede 3.5 kawo de tè an Ayiti.
E ki se, e ki pa sa li menm, pase Plato Santral nèg yo fin anvayi Plato Santral nèt. Sa se pou yon lòt show.
Sa se pou yon lòt show. M swete m reponn kesyon w lan wi. Wi, wi.
Monchè, bon, yon lòt ti kesyon ankò wi, kòman, kòman nou menm nou ka fè fas avèk tankou kongrè ki vote lwa pou fouye resous natirèl Ayiti avèk etidye lang kreyòl nou an? Kòman nou menm nou ka konbat sa? Yo pa di fouye non, etid. Sa vle di, yo pral fè etid, sa vle di yo pral fè tès pou yo jwenn bagay. Kounye a la, men kòman nou ka fè sa? Manifestasyon maten midi swa. Nou menm nan diaspora la nou komanse pale sou sa. Yè swa paske ou wèm pa paske domi paske 11 heures et demi nou nan yon zoom nou tap deba sa. Koman pou nou reponn si se Washington na prale, si na pral devan nasyon zini pou nou komanse fè repont ou byen si se nan pa eta. Sèl problèm ki gen la tout diaspora tele kap di w oh monchè nou renmen Haiti kite nou di na fon manifestasyon la pou wè. Yo tout rale dèyè yo. 10 k ap vini, 5 k ap vini. Sa vle di, yo enterè a se nan bouch li ye. Pou sa, nou pa ka nan fè petisyon paske y ap al jistifye kòm rechèch edikativ. Y ap al di w se rechèch. Men yo gen akò trete kote al gade atik 13 nan dokiman 16 septanm 1915 lan. Rezonè m ap repete sa pou ou, tout sa k ap fèt an Ayiti, ti dokiman sa gen repons lan pou ou. Ya pral di depi ou te siyen akò ke ou te di ke menm resous natirèl ou pou ka eksplore l se Etazini ki pou ba w pèmisyon. Sa vle di, m ap kite w avè sa, w a konprann ki fè nou pa janm konn pwoblèm nou paske nou pa janm al nan sous yo.
Mwen dakò kòmandan, mèsi anpil paske ou konnen mwen bay bay la, anfòm mèsi. Dakò. Zanmi m sa ka fèt kòman ou ye? Anfom anfom e ou menm e ou menm. Monchè nap gade pale avèm. E mwen menm avanm komanse fòm felisite w pou tan pou tan w genyen pasyans ou genyen pase gen plizyè moun ki kontinye lit la yo kanpe e Fefe t voye m gade w lontan lontan sa e Fefe voye m gade w Fefe Bilolo Kongo e mwen wè w gon konfyouz ant Ayisyen k ap edike nou menm yo. Tankou ou menm, Bilolo Kongo, Fefe, Fefe kanpe li menm. M pa konn sa l gen. Fefe fokis sou biznis li. I dekouraje mwen.
Fefe kanpe sou biznis li. L ap fè, l ap fè trè byen. Li kanpe sou biznis li kounya la.
Ok, ok, ok. Paske si w gen, si w Etazini, oubyen an Ayiti, ou gen kenpòt biznis, ou vle voye dan lè a, Ou vle ede pou yo fè pwomosyon pou ou, ale nan paj Tag 9 lan, Fefe ap voye ap baw konsèy, ap ankadre w, se sa Fefe ap fè. Son jèn, jenès ayisyen, nou pa konn ki valè Fefe. Nou pa konn valè Fefe. Mwen konnen m toujou, m toujou, depi Fefe moute se sèl si m pa gen tan menm poum pa gade l ap Fefe. Non yon moun ou paka pa renmen pase fifi ka prann mwen dezabiye jezi an tèt anba ki pwoblèm ki gen ayiti an premye nèg ki moute sou live kap joure ou konprann men moun yo pa konn sa e kesyon mwen poze w Poukisa gen tout relijyon sa yo Ayiti? Eske n pa ka fè yon jan nou stop bagay sa yo? Eske n pa ka òganize yon gwoup, yon gwoup mafya? Oswa yon gwoup, yon moun ki edike pou sa asasine moun sa yo? Non.
E si se pou espresyon an? Pa gen pwoblèm.
Banm reponn kesyon an. Banm reponn kesyon an. Minis kilti an Ayiti, se djòb li pou regilye tout antite ki vini. Minis kilti, minis enteryè, sonje m pale nou, si ministè yo pa konn djòb yo, gen lè m pral fè fòmasyon pou yo, pou yo konn wòl yo, pou yo konn otorite yo. Nèg sa yo ka regilye mouvman sa yo. Minis finans ka regilye yo. Dayè, Nou menm pèp ayisyen son pèp, son pèp ki vrèman nayiv. Wap gade nan tout, èske w wè relijyon moun ap mache preche nan lari Ozetazini? Ou pa wè bagay konsa. Paske yo konnen sistèm nan. Ou pap wè bagay konsa an Chin. Ou pap wè bagay konsa o Japon. Ou pap wè bagay konsa Kore di Sid. Ou pap wè bagay konsa o Vyetnam. Ou pap wè bagay konsa Arabi Saoudit. Dans les pays le moyen orient ou pa pran gagot konsa. Men tout otan gouvèman ou plis relijyon gen nan yon peyi, se plis feblèb, feblès gouvèman sa genyen. Frèm bonjou koman w ye?
Bonjou Rod Joseph. Non non e nap pran premye map pran premye moun nan avan.
Rod Joseph bonjou. Bonjou bonjou frèm. 3 kout kanon pou verite, felisitasyon pou bèl travay sa ke wap fè sitou ansanm avèk pèp ayisyen an, mwen menm son jèn etidyan ki pasyone sitou de Ayiti, se tout objektif mwen sa, wè ke gon lòt Ayiti men Ayiti kem reve an m rejwenn li nan ou, ou son modèl frèm, ou se yon ou se yon motivatè pou jenerasyon sa, pou nouvèl Ayiti ke nou ap ret tann nan. E kesyon ke map poze se m swiv ou avèk anpil anpil atansyon. Ou wè depi maten m leve pou ke m etidye, m fin etidye e ke kounye a m pran le tan map swiv ou, map swiv live la, map etidye, map aprann. Ou wè la, se kaye ke m gen nan men m, m tap ekri e kounye a reyèlman ke m pral poze kesyon. Kesyon ke map poze w Mesye Rod Joseph, se kijan nou menm antan ke jèn Ayisyen ki dakò kanpe goumen la, lè m di kanpe goumen se pa se pa sèlman a zam a la men, se pa sèlman bloke peyi an, men se kanpe goumen ansanm avèk kapasite entèlektyèl nou, jan ke wap aprann nou menm nan, se ki fason ke nou menm nou kapab rive pou ke nou entegre lit sa nan tout 10 depatman peyi an. Paske mwen menm m ap viv Fondènèg, Miragwàn, e ke sètènman m santi ke travay w ap fè an gen anpil jèn ki ta swete wè w de fas pou ap motive, pou ap redi zòrèy nou men kisa ke nou dwe fè pou ke reyèlman nou vini ansanm avèk lòt Ayiti ke nou bezwen an. Monchè, mèsi anpil. Se kòman nou menm nou ka kontinye konba sa? se mobilizasyon, konfyans yonn ak lòt, epi veye distraksyon ak divizyon. Gon bann moun, m di nou sa, dyaspora k ap viv Ozetazini se dyaspora ki pi trèt. Kite w di w pral fè yon manifestasyon la, tankou la, m ap ban nou egzanp, 2020, nan me 2020, m lanse yon manifestasyon Orlando, plis ke 40 mil moun, jèn, debake paske se yon kominote nou konn kòman moun fè pa manifestasyon alendo paske map patisipe nan manifestasyon planifikasyon depi 2001 avè sa epa 2 ayisyen ayisyèn mwen kontre kitem di an nou lanse yon manifestasyon pou imigrasyon orlando map gen etranje kap vini ou pap jwenn 10 ayisyen kitem ta va di ke An nou lanse yon manifestasyon pou pou kondisyon yap trete ayisyen la. Map jwenn ayisyen kap dim yap banm lajan. Map baw lajan, nou ka kotize, ou konnen nou gen ti djob la, nou pa bay. Sa vle di yo vle vwa a men yo pa vle prezans lan avè pawòl la. Sèl sa pou nou fè, tout moun pa bezwen nan pouvwa an Ayiti. Travay nou se pou nou Enjekte konesans nou, kapasite nou pou nou ede moun ki vle antre nan politik an Ayiti pou nou ka chanje sa. Paske pi fò moun wè k ap ban m jouman yo la, se moun m wè ki moun k ap Ozetazini ak moun Chili. M pa konn pou ki rezon m poko jwenn moun Brezil k ap joure m. K ap di nèg sa ap pale mal Etazini, nèg sa ap sesi pandansetan premye amandman konstitisyon peyi Etazini ban m tout otorizasyon pou m kritike peyi Etazini, depi m pa rele pou vyolans, pou brile, kraze isit, menm anba sa li pwoteje wi, men nou pa janm pwone vyolans. Andeyò de sa, m nan tout dwa m kòm yon moun ki riske vi m pou peyi sa, pou m kritike l jis nan zo. Sa pou nou fè se kwè youn ak lòt, sipòte youn ak lòt. Frè m bonjou, kòman ou ye? Bonjour, m trè byen gras a Dye. M gen 2 kesyon. Premye kesyon se, eske gen yon fason Ayiti kapab fè pou rekipere 500 milyon lingots d'or ke Ameriken te pran nan bank santral lè yo te debake an 1915 lan? Epi dezyèm kesyon an, Èske yon fason nou kapab renegosye dèt Ayiti yo byen nou ka tout trete sa yo ki pa an favè nou èske nou ka nou gon fason nou ka anile yo byen renegosye yo paske nou pa kab kontinye konsa si n ap kontinye konsa nou ka bouke nan kèlke ane nou wè peyi a rine nèt. Ok, bèl kesyon. Èske nou ka rekipere lò ke Etazini te vòlè 1915? Èske nou kapab Renegosye tout akò yes. Men pou lò yo pa gen lò k rete ankò. A pati de lane 70, Etazini te fonn tout lò l te gen nan rezèv li Fort Knox pou l te peye dèt pou l te achte gaz. Etazini pa gen lò ankò. Se pwoblèm sa Angle te gen avè Venezyela, yo pran lò Venezyela, yo fonn li, yo peye dèt. Pa gen rezèv lò ankò. Peyi ki gen rezèv lò nan mond lan la se Lachin, Larisi, Lafrans. La Chine genyen l de peyi Afrik yo, Mali ki se youn nan pi gwo pwodisyè lò nan mond lan. La Chine fè anpil echanj an lò avèk peyi afriken yo, La Risi achte anpil lò. Sa vle di, ni Etazini ni Angletè yo pa gen lò, paske yo te vann lò sa yo pou peye dèt nan lèzane 70. Pou dosye renegosye tout trete nou siyo, yes! Depi nou gon prezidan yon chanm depite, paske mwen pa kwè nan chanm sena, ki la pou nou fè vot sou li, nou pa nan afè referandòm nan, pa repete l. Paske nou pa gen referandòm nan konstitisyon nou. Referandòm pa fèt pou peyi tankou Ayiti. Li fèt pou vye peyi repiblik yo, nou pa yon repiblik. Nou menm se yon Anperè nou ye. Sa vle di pa gen afè. Afè yo di w gen Fort Knox, gen sesi. Pa gen bagay konsa. Manti y ap bay bon bagay. Pa gen bagay konsa. Frè m, an nou pale. Bonjou. A, m ap, lontan sa a, m pa ka jwenn nou. Amen. Amen.
Sa k ap fèt, sa k ap fèt. Monchè nèg la pale avè nou. W ap dènye moun nan wi jodi a la. Yeah man nou nou sitelman renmen travay la man bondye konnen bondye t konnen jan nou renmen travay la ou wè jan m chè tout bagay yo man. Monchè merci anpil sipò a ou konnen nou paka nou paka nou pa si se pou fatig avantaj nou genyen m lib m pa travay ak moun m fè lè mwen m ka moute live lè ki fèm plezi m ka fèmen live lè ki fèm plezi sa son avantaj nou genyen paske m gen pasyon ak sa map fè a m dedye nou wèm kite biznis mwen M bay nou plis priyorite ke pwòp biznis mwen an Ayiti. Sa vle di, sa vle di anpil. Ou konprann? Pou nou pa nan distraksyon, nou pa nan bri. Ki kesyon ou genyen paske m konnen, paske ou toujou poze bèl kesyon. Ban m kesyon an de sijè nou diskite la.
Monchè, kesyon pa m se Kòman w panse jèn yo, nou menm, nou ka entegre sistèm nan, nan yon sans, jan w ap pataje konesans yo? Paske majorite moun ann Ayiti pa gen konesans sa yo menm. Sa w ap di nou la a menm, se tankou menm nan inivèsite menm, nou pa ka jwenn yo. W ap di nou tout sa nou Ta dwe konnen men, elas, pa konnen sistèm entènèt Ayiti a pa pèmèt yo konnen. Ou konprann mwen? Bon, m pa kwè se sistèm entènèt la. Sistèm edikasyon limite. Dayè nou pa gen rechèch ankò. Nou pa gen bibliyotèk ankò. Nou pa menm genyen sa k rele diksyonè ankò. Sa vle di, lè moun nan di yon bagay nan klas, li rete nan klas. Lè jèn ki gen telefòn nan men l lan moute nan klas. Jèn sa li menm se zen lèl chache sou rezo sosyo, se fanm kap moute kokoye lèl chache sou rezo sosyo, se moun kap denigre moun lèl chache sou rezo sosyo. Yo pa enterese de edikasyon. Depi yo sot lekòl yo kite klas la, yo kite pwoblèm klas la nan klas. Yo etidye jis pou yo pase egzamen. yo pa fè rechèch. Ou konn konbyen moun, ou konn konbyen pwofesè istwa ki t ap rele m, joure m, lè m te fin fè yon show sou legliz katolik, sou, sou, e pa t de betiz m te pran. Gen yon monsenyè, kounye a nou bon zanmi, ki rele m, ki di m rele l an ijans. Lè m rele l, li di m, se yon desèvis m ap fè, paske m di ke Napoleon.

Banm wè yon ak. Wè yap pase sou nou yo pwan nou pou egare mwen e konsa.

Nenpòt peyi nan mond lan pou te jwenn relasyon peyi Ayiti gen ak peyi sa. Men podyab!
Rod, yon dènye kesyon anvan m ale pou yon lòt patnè sou live la. Ki plan w, ki bi ke w genyen ak sa w ap fè la? Paske ou vrèman gen yon revolisyon nan men w bro. M vle wèl, m vle konprann li e se moun komsi moun jèn yo ki vrèman kyè de Ayiti a menm ou konprann mwen, moun ki gon lòv ki enfini pou Ayiti se moun sa yo wap galvanize so ki plon w pou nou menn? Monchè men ki plan m. Ki but ou? M vle chak moun ki koute m el verifye sa m di a, pataje l ak 10 lòt moun. Kòmanse fè ti gwoup piti, nou pa bezwen gwo, men lè w mete tout ti gwoup sa yo ansanm, Re-ekri l totalman. Tout sa m dekouvri ki se manti yo ban nou. Tout sa m dekouvri se kenbe nan men yo ban nou. Se pou sa m kòmanse ak konstitisyon an. M kòmanse ak drapo a. M pap kanpe la. M pap kanpe la. E minis edikasyon pral tande m pi souvan. Paske gwo pakèt bagay kourikoulòm nou dwe chanje pou adopte a reyalite n ap viv jodi an la. Ou konprann? Se rèv mwen sa. M pa bezwen anyen, m pa bezwen djòb, m pa bezwen pòs. Rèv mwen, se reveye w. Reveye ou menm pou reveye 10 lòt moun. Konsa lè je nou vin klè, gon bann bagay nou pap pran nan men moun.
Jamè. Menm nan konstitisyon 87 lan. Ehe, pale m de sa. Si w al gade, si m pa twonpe m. M panse blòk 3 ak pale, depi w pran kòmanse pran atik 39 a 45, li pale w de wòl leta, li pale de transparans. M kwè si se pa atik 43, m ka twonpe m, men el gade ant atik 39 a 43, ou sipoze jwenn depi leta ayisyen siyen yon akò, yon trete, Yon kontra, kenpòt sa ou ka rele men l lan, chak Ayisyen dwe gen yon kopi. Yon premye tradisyon fèt, dezyèm nan fèt, twazyèm spesyal. sa map ofri. Poko ale, poko ale. Frèm bonjou, kòman ou ye? Paye nou se dènye moun map. E mesye pam yo mwen salye nou. Frèm mwen fòt eskizem wi, frèm si w chal dim atik 40 nan konstitisyon 87 lan, li di sa. Atik 40 nan konstitisyon an di konsa se m sonje ke ante 39 a 41, a 43, but li dim spesifikman atik 40, li ka gentan jwenn li, ki di ke leta dwe.

nou yo ki gen yon mantal pil fatra nan tèt yo, èske w panse ke malgre travay sa w ap fè a la, èske w panse ke moun sa yo k ap pral reprezante nou yo ki fin konwonpi deja, ki gen, kòmsi ki gen, Yon bout vizay bezwen pou fanmi Yeah. li. Yon bout vizay bezwen pou pou madanm li. Epi, kèlkeswa akò a, li resiyen yon seri de trete, de akò ankò ki mete nou nan twou pi mal. Èske ou panse sa moun ki gen pil fatra nan tèt yo
disponib. Pale biznis, bagay plaj, bagay night club, izin mwen, tout bagay sa yo se mwen, paske tout bagay yo ap mache. Pwoveni travay sa pa travay pou tèt mwen sèlman. Fòmasyon sa m gen la li pa sèlman pou Facebook. M prè pou m ale nenpòt kote ke te site sou Tout jèn ki la paske nou gon miskonsepsyon ki di gran ravin di gang se sa yo panse pandan se tan ou pap Kretyen pa gang. Tout moun. Fò nou ale nan pwoblèm nan. Paske nou gon ipokrit. Lè nou pa vle tande l, nou pa vle diskite l. Anbisyon m genyen se reveye pèp mwen an. Pèp mwen sa gen 217 an ap dòmi. Y ap manje vyann nan devan nou. Nou gen. M vle nou reveye pou se nou menm paske pou nou rejwenn otonomi nou paske toutotan yap si manman w se li kap ba w manje toutan lè ou pa depi manman w fè yon jounen deyò kay la vid ou pa Tout moun fè manje. Men tout moun fè manje. Sa vle di kounye a la, fò nou kòmanse gade, se pou sa gen seri de ti analiz m ba w, seri de ti egzanp mwen ba w, se pou m rive nan nivo pou w ka konprann nan ki mond.
Yeah, e sa mwen vle di w Rod, edikasyon w ap bay la li vrèman enpòtan. Men, pa bliye bagay sa ta sipoze fèt nan radyo jan

Felisitasyon nou pou ou. I just repeat some things. Pa mwen.
Pa sifi. Sèl sa m te ka di w, e fò w bat pou omwen nouvo gouvènman k ap vini an pou yon konseye Rhode. Paske jan de kontra ak tout vye Akò Haiti te siyen yo menn. Bon nou revizite yo brother. Nan match Haiti la ok m gon bagay fòm patajel avè nou. Mwen evite poum mete yon kourikoulòm pou chanm depite a. Poum ka mete yon kourikoulòm de fòmasyon pou chanm depite a. Malgre yo gen fòmasyon ke yo ba yo an. Pou yo konnen wòl yo. Konnen. M ap ba yo edikasyon yo bezwen. Reyisi. Syon an depi nan mwa janvye. M jwenn. Mwen gen dwa pou m te di w.
Chanm depite? Chanm depite yo? Wi pou chanm depite yo. Poum poum fè fòmasyon. M gen tap tann dokiman an sam gen poum prezante. M fè yon live 31 desanm m pale de gaz k ap pral moute Ariel rele m pou l mande m kote m jwenn enfòmasyon sa vle di se paske yo koute m se paske yo koute m e pa paske yo pa tande non men l ap pran yon ti tan l ap pran yon ti tan pou yo pran e men mesye m ap di nou mèsi anpil mèsi anpil mesye paske m pral nan randevou m e zye ap ban m pwoblèm toujou m pa menm kòman m ka kondui. Linèt moun mete yè a epa pou epa pou pou stil deyò de linèt la non ke yo te di li etidye mwen nan tan pi se pou nou menm fè sa nou Se jis ajoute li epi n ap egzakteman poze kesyon la, m ap ka reponn kesyon nou. Apre sa. reyalize sa. Jip di m, pa okipe e pa tout moun non ki di w betiz, se sa w te vle di, moun nan jij li e sa bay prèv m gen plizyè moun ki te konn ap di m betiz, se pou sa m pa renmen bloke moun nan. Konnye la ki pi bon zanmi m, nou manje ansanm, nou dejne ansanm, sa vle di monchè mèsi anpil mesye yo, bèl kesyon pou ou, dènye mo pou nou chak, yon nou chak pou yon minit.

Chicago, m pa viv la, men m fè dè nouvèl Chicago, gen de zòn nan Chicago, se menm jan ou tande se Vilaj de Dye. Men dyaspora pa janm vann ou sa, yo boure l, yo fè tankou Etazini son paradi sou latè, moun pa janm mouri. Sispann vann bay jenès la verite a. M ka, m ka konprann, nou soti lakay, lajan, Gen de pèn pou bandi a. Si yon bandi ap eseye ap eseye nwi yon popilasyon, gen de kote pou l al repoze. Men pa fè tankou kòmsi Lèzetazini pa gen mal, li genyen l. Kote nou fè konprann se la dwa moun plis plis respekte. Epa n te wè kijan lapolis touye George Floyd, Men son ameriken ye. Sa vle di gen de bagay ki egziste. Mwen menm se rèv mwen sa. Paske m pa ka nan ba moun manti, di la mal ap tonbe isit. Dayè ou pa travay ou pa manje isit. Nou tout isit nou konprann. Ou pa peye kay ou pap dòmi. Sa vle di pou m achte kay mwen, premye ti kay mwen, li pran m ki pa 2 zan m ap travay. Epi pran tout ti seving mwen pou m achte premye ti kay mwen. Sa vle di, lè m vin achte dezyèm ti kay, twazyèm ti kay, kòmanse gen plis ti kay, sa vle di m travay plis. Ou pa gen mirak Ozetazini. Ou pral travay, ou gen yon jou ou pral travay, peye chèk ou ap gen yon retrè de yon jou ladan l. Pa gen mirak. Pati yo pa konnen sa. Apatman ou pa konnen ke ou t ap priye, ou t ap fè jèn. Paske fò peye bil la. Ou konprann? Enben frè m, mesye yo, mèsi anpil fò m ale. Non, ban m bay dènye pawòl la, ban m di dènye pa m nan. Ok, ok, ok. Ok. So mwen menm, sa m kwè ladan men, se ke moun yo ki edike an Ayiti a, pa sèlman pale di ou edike. Son gwo bagay yèswa men. Ou di Moun Ayiti yo se tankou yo fòme yo pou yo di lè yo rive nan yon milye pou yo fè yo parèt tankou moun ki konnen plis. Manti. But an reyalite moun yo pa konn anyen. Bann moun sòt yo ye menn. Sorry paske m leve vwa m konsa but se reyalizasyon m. So mwen m vle pou moun yo si w se yon agwonòm, vini avèk yon nouvo inovasyon nan domèn ou, sou son ou, kenpòt bagay ou ye a, kenpòt sa ou ta aprann nan, vini avèk yon bagay tanjib, yon ide ke ou ka materyalize pou pèp la ka benefisye menm. Paske ou pa ka di ou gen edikasyon, w ap pale tchilitchiti, pale fransè fè rizib, Pandan reyalite men ou pa gen vrè edikasyon an, si w pa ka fè yon bagay ke mas la ka benefisye ladan men y ap sozo pou sa e w ap fè kòb. Konprann? So mwen e pwoblèm sa m gade yon bann Ayisyen bro e m ka wè ou se yon revolisyonè nan sans sa, se sa k fè m swiv ou Se yon anpil respè. konplèks denferyorite. Si w pa pale, ou pa wè bon Ayisyen ap di Ayisyen pa pale anglè? Ayisyen ap di Ayisyen pa pale kreyòl. Ayisyen ap di Ayisyen pa pale franse. Pandan se tan, ou vin isit lan la, moun ki pale angle, konstitisyon Etazini pa gen yon langaj, ni yon relijyon. Sa vle di, anpil Tèt pete pa konn sa. Fransè al Ayiti i di w kòman w ye. Tout moun bat bravo i pale kreyòl. Anglè ameriken ale i di lapè avèk nou. Woy misye pale kreyòl. Men ou gen ayisyen ki vini ki fè efò ki pale ni panyòl, pòtigiz, fransè, anglè ki moun k ap kritike w? Ayisyen ki dou pou l ta pa pale lang lan byen paske lang lan se pou ta di je suis olye pou ta di je swir sa vle di nou wè konplèks denferyorite a yo divize nou mantalman de klas edikasyon ki pat sipoze yon divizyon paske yon moun ki edike dwe gen yon priyorite pou ede edike lòt moun. Paske yo demontre w nèg ki avoka a pa ka vin chita jwe domino. Mèt Kesele sa m di, paske li pa nan klas la. Nèg ki doktè a pa ka al nan jaden, fò l gen yon moun ki pou fè l pou li, paske lè la yo kat sosyete a. Yo divize w pa kas envolontèman. ki vin devni nòmalite epi men pwoblèm nan mezanmi frèm m paka kenbe nou m ap prale si w pa vann kawotyou chanje kawotyou ou pa bezwen se yon moun ou gavò ki pou chanje kawotyou a pou ou paske gen yon doktè ki kanpe pou 4 èd tan sou wout la li bay yon blokis paske l ap tann l ap tann yon jeran ki pou vin chanje kawotyou pou li.